Jodi a, nou 13 fevriye, eleksyon yo, Konsèy Elektoral la, m wè l te voye yon premye kalandriye eleksyon pou m pou mwa septanm. On nèg ki vle al nan ki vle pran pouvwa, kòmanse achte bon bwat, m wè li menm, men l toujou la mwen ri, kòmanse achte bon bwat, lase l byen lase, kòmanse al kote moun. Yo te konsidere pa moun yo pou kòmanse fè yo konprann kisa w genyen nan kay pou ki pou yo. Men se pa chita nan Pòtoprens pou w ap ouvè bon jipe chene, sa vle di bon wonze, w ap ouvè bon diven, w konprann, epi pou w vin konprann, o. Kouraj avèk misye sa vre manje sa vre. Pa lage konsa. Pa lage konsa menm pouvwa sanbla pouvwa menm et mamoun li sanble yo. Pouvwa sanbla pèp la e se pèp la k la pou bay pouvwa. Mwen di tout nèg sa. Tout fanm nan pòtoprens ki nan ti negosyasyon pase tout moun konnen mwen menm m toujou dil mwen pou dyalòg. Mwen pou dyalòg mwen pou antant mwen pou tout bagay. Men pa gen antant nan afè kontra. Kontra kraze yo, yo kraze! Kontra kraze yo, yo kraze! Pa gen negosyasyon nan afè kontra kraze. Kontra kraze nèt! On nèg ki konnen ou te gen yon kontra nan men w kote kote leta ou te konn fè. 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon, pa gen sa menm ankò. Sa vle di, lè w tande si w fè rèv sa, rele yo w. Pa gen dwa janm gen sa nan peyi ankò. Bon non, pou 4, 5 nèg kanpe, menm jan yo te yo fè l nan kouran an, pou m di nou byen, nan 20 milyon dola kouran an, Kile konn depanse jak nwa. M poko depanse di milyon non m poko depanse di milyon tout sa nou wè kap fèt nan peyi a tout travay nou wè kap fèt yo poko gen di milyon pa mwa sa vle di lè nou rive depanse di milyon dola lòt di milyon sa vle di pou 20 milyon tout ayiti ap gen kouran 24 sou 24 se li m te di se li map fè pèsonn paka anpeche m pèsonn. Pwa de pè, m sonje se la m leve timoun. Ki lè k konn gen kouran? Se lè fèt Imakile, lè lè desanm, ak lon gwo chèf ap vini. Jodi a, Pwa Pòdpe gen kouran toutan. Se pou lè gon pàn pou edh anonse sa nan radyo pou nou tande gon pàn pou n di ok ap gon blakawout. De tèl lè a tèl lè. Mesye pa konsa yo kanpe, peyi a fè 5 jou nan fè nwa, nou yo pa yo pa enfòme nou nou pa konn poukisa. Sèl bagay pa bliye kouran pa bliye non li pa gratis m toujou di nou sa fò nou peye kouran paske pou nou jwenn kouran fòy achte gaz fòy achte lwil fòy achte pyès fò yo mete kòb pou lè motè yo pa bon ankò pou yo chanje yo sistèm solè ki pral Mete yo, yo pa la pou dire etènèlman. Dire de vi yo se ventan. Lè ventan fin pase, fò yo konnen pou yo chanje yo. Se pou sa li enpòtan pou n konnen ke peye kouran an li enpòtan anpil. Anvan m ale, m ap, m vle pale avèk tout anplwaye edh yo. Yo wè kepi m nan, pa vre? Se Electricité d'Haïti. Mayo k sou mwen an, se Electricité d'Haïti paske ane sa a, Se ane elektrisite, respè ke m gen pou nou mesye dam, mesye dam edh yo m ban nou tout respè nou, nou pwouve ke nou pwouve se moun ki pat konn sa nou vo, nou pwouve se moun ki te pran nou yo te mete nou nan kwen, ekip sa ap vini ki ban nou valè jodia, tout travay kap fèt yo la se teknisyen elektrisite dayiti kap fè yo. Nasèl sa yo. Sa vle di machin sa yo nou wè kote 2 moun ka kanpe, monte nan poto elektrik edh. Tout poto sa yo k mete la edh. Santral elektrik kap konstwi Lasalin nan edh. Sa vle di jodi a edh sa a s on edh nou vin mete o sèvis nasyon an. S on edh nou vin mete o sèvis pèp la. Menm jan moun Gonayiv. Pyès nou yo vini deja. Mwen konnen gen 5 motè yo pral repare pou vin ban nou 7 pwen 5 megawat ki pou limen Gonayiv, Gwo Mòn, Enri, Lestè, Bedjine, Grann Salin, Vila. Sa vle di, se pou m di nou ke m pa vle pou n konprann paske nou tande santral dwè. Santral dwè ap ranje 24 sou 24, l ap ranje, y ap travay 24 sou 24 ladan l pou pèmèt pou l vin limen Lachapèl, Vèrèt, Lyankou, Ti Rivyè, de Latibonit avèk Ponsonde. Nou menm pou n konprann nou pa gen kouran tounen moun Gonayiv. Bliye sa. Nou konnen Senmak, Santral. ke na pral ogmante kapasite l la ki pou pèmèt ke santral sa a kounya li alimante Sen Mak, Monwi avèk tout gran nèg yo, pase pa pa bliye tout gran nèg ki ret nan Kot Dèzakaden yo, gran nèg sa yo, yo pral jwenn kouran pou yo peye l paske yo bezwen 3 pwen 5 megawat, nou pral ogmante anviwon 7 pwen 2 megawat nan santral Sen Mak la. Se pa yon jwèt. Mete kouran nan peyi a se la m pwale moun akayè m te pase a midi a m te di nou konsa gen yon jeneratris ki vini deja bon dezyèm kap vini pou nou ka limen akayè avèk kabarè 24 è sou 24 moun akayè met yon ti ròl dife sou kè nou m pa ban nou jou men sa m konnen nan 4 sistèm nou pral inogire la yo. Akaelao Mwen konnen Jeremi ladann m konn pò de pè ladann m konnen nan 4 pwochen sistèm yo m konn sen rapayèl mwen konnen miragwàn mwen konn okay mwen konn jakmèl se tout kote nan peyi a nap limen 24 sou 24 san m pa bliye travay kap fèt nan santral sentfilomèn pou ke poun ka limen Kap Ayisyen ak tout komin ki pwòch li yo 24 è sou 24. Moun Wanament, moun Wanament, m pwofite okazyon an pou m di nou, se pa santral la ki pwoblèm nan, konnen ke rezo elektrik Wanament lan son ansyen rezo ke li ye, o fur et à mesure yap ranje rezo a ki pou lap pran nou petèt. Ant 6 e 8 semèn pou yo ranje l, men y ap pran tan pou yo ranje rezo a. Chak tan nou wè Wanament limen, li tonbe, li etèn, men pa okipe. Se rezo a k ap ranje pou nou gen yon rezo ki kòrèk, paske m wont papye k rive vin jwenn mwen, kote Wanament bezwen anviwon 50 transfòmatè. Mwen wè li. Gen travay kap fèt, direktè jeneral edh la ap tande nou, lap fè le nesesè pou tout kote nou pase, kote nou di kouran 24 sou 24 la son reyalite li ye. Moun pòdpe, moun pòdpe, moun pòdpe, kanaval la ap ouvè demen, sa map mande nou tout, pa, m pa nan afè boutèy, m pa nan afè kouto, m pa nan afè revòlvè, Nou pa nan afè wòch, nou pa nan zafè konpwen. Pòdepè se vil de pè, Pòdepè se lapè, se sa nou konn preche. M panse ke nou tout, nou pral pran plezi nou nèt al kole, paske m konnen T-Vice gentan nan vil la, Evangeliste se ale sa? T-Vice gentan la, T-Vice la, Sweet Micky gentan la, ki lòt djaz ankò? Tropicana ye dans la Septentrional ye dans la Djakout Music se sa Ekip ye dans la sa vle di tout gwo towo yo pral defile devan nou la yo tout pral defile la pran plezi nou on sèl bagay m konn gen nèg ki pral bwè ti tafya yo bwè tafya respekte boutèy la paske pa bliye kou w fon dezòd depi lapolis arete w tafya ale wi. Caviar ki fè ou bay la polis? Sa vle di ou pa gen bagay ki tèt chaje ou pral net. Twa jou gra devan w, depi premye jou yo pran w anndan. Ou pral fè ou pral fè tout tan w wap tande kanaval la kap pase w kap fè madanm. Se tout moun rete dousman, kenbe kalm nou pou nou fete yon bèl kanaval kote m ta renmen apre 3 jou gra pou n gen 0 mò e map mande tout moun Pòdpe Ann kontinye kenbe jèm solidarite sa mwen renmen sam wè a mwen renmen sam tande a opozisyon avèk moun nan pouvwa fon sèl poun wè kòman na fè poun sove vil la paske si nou pa met tèt ansanm vil sa vil pòdepè depatman nòdwès la ke yo te konsidere kòm la kèb la repiblik menm jan ak depatman grandans. Depatman Grandans ke jodi a nou konnen. Wout ki tap fèt ki sot Okay pou al Jeremi an, lè m monte prezidan te ret ka plis ke 40 kilomèt ladann li potko fèt. Sa vle di la mwatye. Kounya a, apati de fen mwa mas la, wout sa fini. Sa vle di moun Jeremi kounya a pap gen ankenn sousi lè yo sot Pòtoprens pou y al lakay yo. Yo gen ayopò lakay yo. Enben se menm jan, poukisa pou Pòdepè pa gen wout tou? Nou pran de pèpa gen ayopò pal tou se pou sa m di minis lan pa bliye m ayopò pòt pè a en prè en prè 6 kilomèt longè ki pou pèmèt pou n ka pran avyon soti se soti etazini soti bahamas desann pòt pè m renmen nou anpil m lakay mwen. Map fè tout tan avèk nou m nan kanaval lakay mwen je vous aime.

Kanaval se yon tradisyon. Radyo Tele Ginen toujou kenbe tradisyon l. Ane sa a, randevou a kase nan Pòdepè. Nan vil Kapwa Lamò a, 14, 15 ak 16 fevriye.
Pou vin swiv Kanaval Lapè a k ap dewoule sou tèm. Ann kole zepòl pou Ayiti dekole.
Kanaval 2021 an ap an dirèk sou radyo ak Tele Ginen epi live.